Bondye beni nou mwen salye nou nan non Jezi ki gen tout pouvwa eee mwen santi se yon kontantman pou mwen pou m kapab avèw ee nan lè sa ankò pou yon nouvèl video ee kote ke nou pwal pataje yon tèm avèw amm yè nou te se te yon konsèy men jodi a se yon tèm ke nou vle pataje avèw aprè midi an ki vrèman enteresan e anpil moun tou ap mande de tèm sa donk nou chwazi trete li e kisa li ye alò tèm nan se kisa ki koz e nan yon relasyon gen sak rele enfidelite oubyen kisa k pèmèt madanm ou mariw menaj ou twonpew nan yon relasyon. E m panse ka gen anpil kesyon men pa ezite poze kesyon sou nenpòt sa w vle an n ap la pou nou ba ou repons e nou kwè avèk èd de Dye n ap kapab ede w kanmenm pou n ba ou tout repons ke ou ta bezwen genyen. E pou nou ale trè rapid. Lè nou fè yon kout pye nan labib la paske sa se bousòl nou fòk ke nou pale de li nou wè nan pwovèb chapitre 31 de vèsè premye jis rive nan dènye vèsè la li bay sa k rele li y a se skon apèl lè karakteristik di nou bòn fanm donk li bay karakteristik yon bòn fanm E se sak fè nou konseye ou kapab li li lakay ou menm lè pafwa gen nan nou nou ka aksepte Jezikri nou ka pa aksepte l pafwa nou konn gen bib lakay nou donk nou swete ke ou li l afin pou kapab wè sa ki enpòtan sa ki nesesè pou kapab fè e donk frè m ak sè m yo e fanatik nou yo, nou swete ou konprann. Donk, li gen yon sèl, li gen plizyè koz ki kapab pèmèt aske genyen enfidelite nan yon relasyon. Donk, nou vle pale de yon sèl koz

Ebyen lap difisil pou ke ou wè moun sa li posede karakteristik sa yo. E si gason an osi li pa genyen la krent de Dye, lap difisil pou ke li posede karakteristik sa yo. Donk, pwovèb ap di, nan vèsè pi ba yo li di, Yon bon fanm se pa lè moun nan bèl, se pa lè li gen bèl fòm, lè pa lè li gen konesans sèlman ke li se yon bon fanm, men se lè ke se yon fanm ki genyen la krent de Dye. E nou kapab di w aprè midi a, ou menm ki gon relasyon santimantal, ou poko jwenn yon koz denfidelite se pa rapò a la krent ke w genyen pou Bondye. E nou kapab di w tou aprè midi an, chak moun ou wè ki pa pafwa ki pa twonpe swa madanm yo oubyen mari yo, se paske yo genyen lakrent de Dye, paske gen de sitiyasyon ke ou menm ou vin twouve w, parapò a sa ke Jan ke mari a ap trete w, jan ke menaj la li menm l ap trete w, jan ke madanm nan li menm swa nan fwaye a, jan ke madanm nan li menm l ap trete w. Donk, ou vin santi w dekouraje paske ou vin santi w tou ou abandone, ou vin santi w pa egziste ankò, ou vin santi ke ou pèdi tout feeling ke ou te genyen, ou vin santi ke ou pèdi tout kapasite ke ou te genyen, oubyen ou vin santi kòmsi ou pa egziste nan mond santimantal la. E donk, e rezon ki pèmèt sa se paske mesye sa oubyen dam sa li menm li pa gen lakrent de Dye. Donk dè ke li gen sa ki rele lakrent de Dye, ebyen w ap jwenn, non sèlman w ap jwenn tout sa ke w bezwen, w ap jwenn tout sa ke w vle nan lè, nan fason, nan bon sans e nan k ap fè yo plezi e k ap fè osi e len a lotre plezi. Paske, y a se skon apèl lakrent ki ap renye oubyen ki ap evakye nan mitan nou. Donk, pou ke sa fèt, li pa lòt bagay sinon ke adapte ou a lapriyè. Li pa lòt bagay sinon ke mande Bondye lakrent e l ap kapab ba ou lakrent. Paske nou konnen anpil fwaye deja ki pa divize, anpil relasyon entim ke nou konnen, anpil relasyon santimantal ke nou konnen ki pa divize, se pa rapò a lakrent ke yo genyen pou Bondye. Paske si yo t ap gade sou mesye yo la, yo t ap gade sou madanm nan oubyen sou mennaj fi lan oubyen mennaj gason an lan, e sa nou di konjwen ou konjwent lan, donk e t ap gen anpil enfidelite, t ap gen anpil koz denfidelite e la nan ka sa yo. Men puiske yo gen lakrent de Dye, donk yo vin pè Bondye, paske pafwa lè ke, si nou pran egzanp, Ou menm gason ou ka sòti ou al fè 5 mwa 6 mwa deyò epi moun sa li menm li vin pa genyen yon moun ki pou kapab non sèlman ancheri li ede li menm jan osi nan pwovèb chapitre 18 ap di l la donk sa vin fè ansòt ke lè l ta jwenn li kapab l ap toujou jwenn paske dayè dèke ou gen yon fi dèke ou gen yon bèl fi yon fi ki gen bon bèl kòm se bèl fòm yon fi ki anfòm ki bèl ki nòmal donk lap toujou jwenn lòt moun e pale avèl koze avèl kotize li paske e a ne pas oublier fiy yon fiy pa janm renmen yon sèl gason e konsa tou yon sèl gason pa janm renmen yon sèl fi ok yon gason pa janm renmen yon sèl fi m baw sa kòm garanti e Pou wè sa, pou ke sa fèt, pou ke w wè sa vrèman se lè ke pa egzanp ta gen yon pwoblèm pou wè sa. Oubyen lè ke moun sa kite andwa kote l te ye a pou l ale yon lòt kote pou wè kòman kòman sa ap ye. Donk, e alò se pa nan sijè sa ke n ye, donk se jis yon egzanp. Donk nou fè sa se jis pou sant pou wè ke pou genyen sa k rele e yon bòn fam fòk ke fi sa ou estime ke li pa gen lakrent pou ou men li gen lakrent pou Bondye donk dè ke li gen lakrent pou Bondye lap kapab gen krent pou ou nan tout sikonstans paske e pa tout lè wap la avèl se pa tout lè li menm tou lap la avèw alò Komsi sa nou di sa pou lè de. Donk se pa tout lè wap la avèl, se pa tout lè lap la avèw. Donk nan moman feblès sa yo, ou nan moman nan espas lib sa yo, yap toujou jwenn de moun ki pou ap koutize yo pou ke oubyen de moun ki pou ap pale avèk yo pou pèmèt aske yo arive genyen yo paske yo byen fòme, yo byen kanpe, yo byen nòmal, yo gen bon konprann, yo se bèl moun ok. Donk yap toujou vle koutize yo. Donk frè m ak sè m yo se sa ki fè e humm pou lè wap fè chwa yo pa fè chwa yo paske moun nan son bèl fiy li byen kanpe li byen fòme donk li edike e tou sa men se jis e pèmèt aske fi sa ou estime ke li genyen la krent de Dye. E pèmèt aske fi sa li menm li posede nan lavi li la krent de Dye e sa ka pèmèt aske ou menm ou gen yon relasyon dirab. Donk sa kapab fè w pèmèt aske relasyon sa dirab, sa kapab pèmèt aske relasyon sa son veritab amou, son amou ki sensè, ki pu, ki pwòp, se pa rapò a la krent ke nou tou lè 2 nou pral genyen pou Bondye e ki pral pèmèt aske nan move tan, nan bon tan, Nou toujou la, nou pa janm fè malpwoprete len sou lòt. Donk, se sa ki fè pafwa gen moun ki vyole lwa, ki vyole sèman ke yo te prete lè yo an fas yon pastè, tou sa. Donk, yo vyole lwa yo, se paske yo pa genyen, oubyen yo pa t genyen lakrent de Dye. Men dèke moun nan te posede lakrent de Dye, donk, menm lè moman sa yo rive, Wap wè moun nan toujou kenbe sa, wap wè moun nan toujou sonje pwomès ke li te fè avèw nan moman ke nou tap marye ou nan moman ke nou te renmen, nan moman ke nou te renmen ou te aksepte. E donk nou panse ke se sa, se tou. Donk nou swete ke. ou konprann epi ou tande nou. E nou apresye ou, nou renmen ou. Nan Bondye ki gen tout pouvwa. Nou swete ou pase yon bon joune e toujou pran prekosyon e afen ke Dye kapab kontinye fè wout e kontinye fè chimen li pa rapò a